Pral arete nan moman nap pale la yon polisye yo idantifye nan kad dosye k pase.

Ou pral konprann tou eske babekyou baton an chanje mèt. Eske baton an chanje mèt oubyen kisa lap fè egzakteman. Ah sa trè enpòtan wi.
Babekyou fò klè wi. Ah nan lèm chè.
Ah e kite ame yo mwen teye yo la a non. Ayayay. Bon manm yo konprann
le carnage ou du moins le massacre à Delma 32 et l'assassinat du journaliste Diego Charles et la militante Antoinette Duclaire.

Ou ka di sa w vle, men lè verite a gen pou l pale sou Maten Deba nou pale l nan emisyon Maten Deba. E apre asasina moun yo nan Dèlma 32, jounalis Diego Charles e militant Antoinette Duclaire, deba pratikman ouvè sou rezo sosyo nan peyi a, madanm, mesye, tout kote. Men fò nou wè ke jodi an, se kòmsi gen yon tandans pou ta fè bliye tout rès moun ki mouri donk nan Dèlma 32 yo, egalman Kriswa yo, pou ta mete sèlman dra a sou do moun ki se jounalis la ansanm avèk militant Antoinette Duclaire. Se kèk toutafè nòmal kèlke pa. Paske se de moun sa yo ke yo konnen ki se de moun de metye, ke yo konnen pami moun antwòt. ke yo asasinen, ke yo egzekite madam mesye, donk nan kad kanaj sa, nan kad masak sa. Men nan raple pou n di n, se pa sèlman Diego ki mouri, se pa sèlman Antoinette Duclaire ki asasinen. Se pa Geffrard sèlman ke yo asasinen madam mesye. E nan ap pale prè d'une ventèn de pèsòn, ok, d'une ventèn de pèsòn ke yo asasinen nan nwit sa, byen antandi rapò FJKLD se yon rapò de. 25 a 30 jwen ki prèske a 60 moun e Herny de la Chimie menm li gen rapò pa li donk gen plis ke 15 moun de sa ki si ke y ap nou tande y ap pale de yo de ke madan mesye sou rezo sosyo ok nou tande anpil konsiderasyon tou paske pa bliye ke gen plizyè tandans gen lopozisyon gen le gouvèneman gen batay la nou tande plizyè plizyè plizyè entèvansyon yo konnen ke rezo sosyo yo. Gen de moun ki pa gen limit donk yo siw lè rezo sosyo. La prèv la premè choz se ayisyen nan maten deba yon polisye te rele eskel fè pati de seksyon 9 ou byen eskel pa fè pati de seksyon 9 nan maten lè Ezayi Sosa fin pale polisye a te rele li bay esplikasyon ok sou kòman fim nan pase.

Tousuit aprè, le direktè jeneral AI de lapolis nasyonal dayiti, mesye Leon Charles, li fè yon entèvansyon nan kad yon konferans de près kote ke li klè, li di ke sa k pase a, karnaj la, masak la, lanmò Kerby an, li soti anndan SPNH la e ke se ta polisye Fantom 509 yo. Ladan yo ki ta egzekite Guerby Seksyon 9, ki ta egzekite Guerby Geffrard, e se ta polisye Seksyon 9 yo tou, pami ladan yo ki se patizan Guerby Geffrard, ki yo menm pou vanje Guerby, ebyen dans la soirée ka ouvri bal sou tout moun nan Dèlma 32 egalman donk donk a ki swa. Sa se vèsyon Direktè Jeneral de la Polis la donk pa enterèm misye, pa enterim Mesye Léon Charles. Mètnan, reyaksyon an su la twal dè rezo soso mèdam mesye, gen moun ki di ke poukisa direktè jeneral la kouri fè deklarasyon sa a vi ke pat vrèman gen anpil tan pou l te mennen yon ankèt
pou dan 24 è li gen tan konnen
avèk sètitid
kiyès ki touye Gaby. Geffrard kiyès tou ki vanje Guerby Geffrard nan 24 heures men kesyon tou ki poze aprè si direktè jeneral lapolis la ka konnen kiyès ki vanje Guerby enben li ka konnen tou jodia kiyès ki touye Guerby paske si ankèt li mennen an an 24 heures a ka ba li ki polisye de seksyon 9 kal vanje Guerby menm ankèt sa tou ka dil tou. Lè Gerby t ale donk nan Dèlma 32 a donk kiyès ki te asasinen l? E sa a peyi a ap tann repons lan donk nan men Direktè Jeneral de Lapolis a sou sa. E se lamèm choz Madan Mesye ou vou di. Lè rapò dè zòganizasyon dwa zimen de dwa zimen Madan Mesye. Mwen peye fwa wi m wè dwa zimen fè de rapò mache prese konsa. Ah wè. Menm jan li ye a.
Ok.
Menm jan avèk direktè jeneral de lapolis la. E menm bagay li ye. Menm kesyon nou ka poze pou direktè jeneral de lapolis la, nou ka poze menm kesyon tou donk pou òganizasyon dwa zimen yo. Ki mwen nan ven, nan mwen de 24 è aprè la sòti. Nan mwen de 48 è. Nan mwen de 48 è aprè la sòti de mesye Léon Charles. Ki yo menm yo gen tan gen rapò yo. E se plizyè òganizasyon de dwa zimen ki gen menm rapò la. Mentenan, m ta sèlman bezwen konnen 2 bagay. Sou ki metodoloji ke yo mennen ankèt sa yo? Hum. Paske chak rapò yo ni FJKL ni RDDH di yon bagay, FJKL di yon bagay e ni RDDH, RNDDH di yon, RNDDH di yon lòt bagay. Men yo ta sanse vle di menm bagay. Ki metodoloji ankèt yo? Ki lè nan mwen de 48 èd tan, rapò sou sa k pase nan Matandè a pa kont gen anpil lòt bagay ki pase ankò deja nan peyi a, jiska prezan òganizasyon dwazimen sa yo poko janm bay rapò a. Poko janm gen ankèt ki fèt sou yo. Egzanp, Matisan. Ok, egzanp Matisan.
Èske n janm tande òganizasyon dwazimen yo entèvni sou kesyon Matisan an? Sou kesyon Gravin avèk Izo? Èske n janm tande yo? Donk menm kesyon n ka poze, madanm, mesye, e maten debat n ap mete bagay la egzakteman kote l ye a. Humm. Menm kesyon n ka poze pou le direktè jeneral de la polis ki dan 24 è li gentan konnen kiyès ki vanje Guerby, kiyès ki touye moun yo pa gen pwoblèm e sèt kesyon e lejitim. Nou ka poze menm kesyon tou pou lè zoranizasyon de dwa zimen an mwen de 48 è yo gentan pwodui yon rapò sou sa k pase dan ma 32 a e yo tou lè de pratikman ap di menm bagay ok. e ki nètman kontrè a sa lapolis bay kòm vèsyon. Konprann byen medam mesye, se la a nou vin wè ke gon kalimatcha. Lapolis fese pati de di CSPN. Li gen sèvis dentelijans li kanmenm. Yo ba yon vèsyon dè fè, nan 24 è. Òganizasyon dwa zimen yo, nan mwen de 48 è, yo ba yon lòt vèsyon dè fè. Pou mè. Mèt nan jodi a madam mesye, nan ki sa pou pèp la kwè la jodi a? Èske se nan vèsyon lapolis la? Ou byen se nan vèsyon dwa zimen yo? Lapolis di ke se mesye fantom seksyon 9 yo ki touye moun yo nan Dèlma 32. Òganizasyon dwa zimen yo di se baz kase dife ke yo ta li a Babekyou, Babekyou ki ta vle di gouvèneman ki touye moun yo Dèlma 32. Bon nan kisa pou n kwè la a?
Alò sof ke nan ka DG an, nou pa n ap tann nan men, alò nou t ap tann nan men DG a yon. E repons teknik. Men jisteman se la. Paske nan kad yon lanmò pa egzanp konsa asasina yon tire ki fèt fòk gen etid balistik fòk gen
e sa ye deva vèk tèm yo non gen e kòm si e lòske otopsi otopsi pou elve tout bagay sa yo answit yo deje Se mete tout moun yon teknisyen an la matyè. Lòske ou di avèk sètitid se, li pa di sa poure et ou byen sa ta sanble non. Li di se fantom. Mentnan. Se la menm chòz. Se la menm chòz ke. Li la e te trè afirmatif. Trè afirmatif. Se la menm chòz ke òganizasyon tout dwa simen yo di. Non men. Alò se Dodo Jazmine di se krache krache yo fè. Wi, alò menm bagay la. Menm bagay la. Kounya sof ke, sof ke. Menm bagay, se menm bagay la pou fè. Alò sof ke le DG, li pa dwe rantre nan menm lojik sa a. Answit, lè yo poze DG an, kòman l fè yo fè rapid konsa, li di ba l yon ti tan.
Li pa di yo apwofondi non. Li di ba l yon ti tan pou l al, pou l konfime sa l di a. Men non, sa misye fè pa kòmsa. Se dabò lankèt, answit la konfimasyon.
Ou pa ka ale jiska la e se la se la meyè Ezayi e Jozye Lekidò sa vle mwen di n sou tab maten deba fò tout bagay klè paske nou gon popilasyon ke n ap fè edikasyon l nou gon popilasyon ke n ap enfòme fò l klè sou tab la menm konsiderasyon ke n fè pou lapolis la menm kesyon n ap poze pou lapolis la an mwen de 24 è kòman direktè jeneral de lapolis la ka fè osi afimatif.

An reprezay ki ta touye an fèt lòt pati ki pou Gèbi yo paske ke li vin prezante Fantom 509 kòm ès pnh e ke nan mitan yo ta gon divizyon gon ekip ki pou Gèbi gon ekip ki kontre Gèbi ki kontre Gèbi sa vle di bon al ou tande l pou wè ok mentnan epi li ta ale pi lwen pou l di ke se ekip Fantom 509 la ki ta responsab de de karnaj ki fèt Dèlma 32 a madam mesye sa son bagay ki grav wi.
Li grav paske madam mesye se do direktè jeneral de la polis ki a pale Mètnen mètnen fò nou atenn nou a ki aksyon jodi a la polis pral poze o kouran de se wikenn paske la si direktè jeneral de la polis a pale si direktè jeneral de la polis a pale fò gen aksyon ki souvni Fòk gen dezarèstasyon, fòk gen dezafi de rechèch. Li di li idantifye deja. Paske si li di idantifye yo, fòk gen dezafi de rechèch. E le danje nan tou sa, madam, mesye, sa vle di ke li vin konfime ke anndan polis la, donke se ankò polisye yo ki pwoblèm anndan polis la. Paske si tou sa rive la, madam, mesye, n ap pale pre doun ventèn de moun ki mouri, wi, e ke selon direktè jeneral de lapolis la, se ta mesye Fantom 509 yo ki ta vini. Ki pou vanje Gaby ki tiye moun yo. Nou ta vle di sa? Pou n dan lapolis ap goude polisye ki gen konpòteman sa kontre lasosyete? Paske Gaby antre gimè jiska prezan fòk yon ankèt ki fèt sou asasina Gaby a wi. Gaby yo asasine l epi kounye a pou polisye fantom seksyon 9 de selon Le Direktè Jeneral de la Polis deside vanje Gaby epi yo touye moun, pitit, manman, pitit papa, pitit nan sosyete a. Bagay la grav wi. Donk li pi grav jisteman ke kesyon dwa zimen yo kòm mwen di n, gwo kesyon n ap poze se sou sa yo. Menm kesyon n ka poze a Direktè Jeneral de la Polis la, fò n poze menm kesyon an tou ok pou òganizasyon dwa zimen yo pou osi prese prese prese yo gentan pwodui rapò. E vèsyon Direktè Jeneral de la Polis la li son vèsyon. E vèsyon òganizasyon dwazimen yo li se yon lòt vèsyon. Donk ou pa konn jisteman nan ki vèsyon pou w kwè. Se la le deba madan misye ale misye pa tande deba. Mentnan, m ap envite òganizasyon dwazimen yo
mennen yon ankèt apwofondi sou lanmò, sou asasina.

O kou o do akè l. Li te tonbe a sanglo. Lè l t ap pale de madam Antoinette Duclaire, de regrete memwa w, mwen envite òganizasyon dwazimen yo mennen ankèt apwofondi sou asasina jounaliste Diego Charles, egalman sou asasina Antoinette Duclaire. E se Louko Désir k ap pale. M espere ke nou menn ankèt sa a. Mennen ankèt apwofondi. Kòm nou se de zòganizasyon serye nan peyi a, mennen ankèt apwofondi. A pati de deklarasyon Premye Minis Claude Joseph, entèvansyon l lan sou kesyon Antoinette Duclaire la, mennen ankèt apwofondi. Ok pou n gade asasina sa yo ki rapò yo genyen avèk karnaj la nan dèlma 32 a èske yo gen rapò èske gen rapò asasina dyego chal la avèk antwanèt diklè a èske l gen rapò avèk masak oubyen karnaj ki fèt dèlma 32 a e tou lè 2 fèt nan lye diferan dyego Charles mouri, yo asasine l avèk Antoinette Duclaire nan Kriswa.
Ki pa twò lwen hein. Men se de lè diferan. Wi. De lè diferan.
Mètnan m espere ke òganizasyon dwa zoumen yo sou baz deklarasyon Premye Minis Claude Joseph. Li tonbe ansanm dlo li kriye.
Se sa twò reyini se tonbe kriye. Ok. Donk sa di ke al gade deklarasyon mesye dam ki nan dwa zoumen yo. Al gade deklarasyon yo. Mennen ankèt apwofondi sou asasina sa yo. Eske sa yo gen rapò avèk tiuri Dama 32 a? Oubyen eske l pa gen rapò? Al mennen ankèt la. Ok. Sou kesyon dwazimen tou egalman, a la mesye, atè deba l ye. Verite ayisyen sou tab la n ap mete l. Gon batay politik antre le doktè Reginald Brosse nan mizik Reson toutalè m panse genyen Hugues Brun ki ta swete fè yon entèvansyon an nou pran Brown an nou pran Brown an nou pran Brown ok donk sa son dosye n ap swiv isi an emisyon maten deba donk moun k ap poze kesyon poukisa direktè jeneral de lapolis la nan mwen de 24 è gentan di ke ok li gen li konn kiyès ki asasine e li konnen ki e ki gwoup anndan anndan polis la ke l idantifye kòm polisye de seksyon 9 ki ta. ki ta vanje Guerby e menm kesyon pou n poze tou kòman òganizasyon dwa imen yo nan mwen de 24 èr gentan pwodui rapò yo sou kesyon sa k pase nan makòk yo a paske plizyè bagay ki pase nan peyi a ou pa m di anyen sa m ap di nan kad dosye sa epi metodoloji ankèt la tou
antanke antanke moun k ap k ap reflechi sou banm bwa m banm bwa m banm bwa m ok Baron Guimore.
Aktyèlman nan Alepo mwen Kwadèboukè gen yon gwo tansyon Kwadèboukè nan moman an anpil kouri lè m pale de Kwadèboukè de zòn Remi jiska bò Sogebank Kwadèboukè rive jiska kafou Marsa kouri men te gen kèk ti tir men lapolis reprann kontwòl sitiyasyon an paske gen plizyè inite gen swat Gen Edmo epi gen polis administrativ la men gen kouri zòn sa ou pa tèlman wè machin ap penetre epi moun ap kouri tèlman gen tansyon kwadèboukè la pou le moman wap pale avèw la la. Ok men sa bagay mwen m nou aprann talè a ke gen yon group de nèg avèk zam. e ki desann rue Falaise nan Kwadèboukè, lourdement armé. Est-ce que gen echanj de tir entre la police avec bandi yo non? Non, pa gen echanj. E mesye yo genlè fè kèk tir epi popilasyon ap kouri, nou konnen popilasyon gen yon espès de pè lakay yo. Yon yon sa fè gwo pete wè moun kouri. Ok. E nan moman an m ka di w Kwadèboukè anpil anpil moun ap evakye ap. Bon, pa gen mache. Donk pa pale de jeneral kwadèboukè. Pa tout jeneral kwadèboukè. Menm lè lapolis vle reganye kontwòl zòn nan pase mwen lapolis kabriye perimèt la pase gen plizyè cha epi gen mwen plizyè inite men nan moman la kwadèboukè e l ap sekwe. Trè byen.
Enben ok. Donk anpil pridans.

Mèsi anpil. Ok bon e kwadèboukè pa bon e ou menm kap fè zòn kwadèboukè fòk ou fè trè atansyon e si ou pral li plato santral ou gen pou travèse kwadèboukè pou al pran mòn kabrit fòk ou fè trè atansyon erezman donk lapolis pa tikon sou plas men e gen yon gwo panik donk nan kwadèboukè nan moman nap pale a la. Alò e di fòk nou di moun yo louko e fòk moun yo konprann. Maten deba, e nan moman difisil sa yo e lari a gen priyorite a. A wi, li gen priyorite, trè byen. Ok, Ezayi, wi, trè byen. Nan kad dosye kèk sa yo, yon direktè jeneral de lapolis nasyonal, e li pa dwe emosyonèl, kèlkeswa direktè jeneral de lapolis nasyonal, li kapab gen premye eleman an enfòmasyon,
an, Kèlke minit m te wè yon komèt. Si gen direktè jeneral de lapolis vre, tout bon. Menm jan avèk yon minis de leteryè. Fòk mwen di w ke Louko Desir, le ministre de l'Intérieur, te gen premye eleman denfòmasyon sa a. Bon sa k di a wi. Enfòmasyon sa a ou tande k ap veyikile yo, le ministre de l'Intérieur, bon sa k di, se li menm ki pataje enfòmasyon an avèk direktè jeneral la,
le prezidan de la repiblik, Te gen enfòmasyon yo tou. Ok.
Tout Leta a an branl nan moman bagay sa k pase a. Ok. Yo te gen enfòmasyon sa a menm jan mwen menm mwen te gentan gen l. Depi depi sou lanmò e Guerby. Depi sou lanmò Guerby a. Ok.
Lapolis nasyonal an branl, yo konnen egzakteman ki gwoup moun ki touye Guerby. Ok. Ki gwoup moun ki touye moun yo? Ok.
Eleman de enfòmasyon ou tande Direktè Jeneral Lapolis la veyikile a, se tout gouvènman an ki gen tout enfòmasyon yo. Sa vle di mwen menm, kòm mwen menm, antanke mwen menm, m te gentan gen enfòmasyon yo, mwen lage enfòmasyon paske m te gentan genyen li. Yo menm yo te pran tan pou yo te vin bay li. Ou konprann byen wi. M lage enfòmasyon an a onzè. Direktè Jeneral la t al bay konferans bò midi.

Lapolis avèk gouvèneman an yo klè yo akize donk yo selon enfòmasyon ke yo genyen yo endekse yo endekse donk fantom 129 selon enfòmasyon ke yo genyen yo menm dayè premye minis lan tou wè nan sòti l li li klè ke s on gwoup de teworis donk anfèt mesye 509 yo selon li menm ki ta anfèt fè mitinri a fè masak la oubyen fè kanaj la men kounye a òganizasyon dwazimen di w ke se kache dife.

Ou konn mwen pale de dat ou? Reginald Boulos se ladvèsè fawouch di prezidan de la repiblik. Donk se lopozisyon. Klè.
E mèt Samuel Batiste se FJ Gaël. Wè. Gon ti pridans wi ki dwe mete la. Ke mèt Madistin dwe mete. Pase fòk li ka fè demakasyon. Ant avoka ak li yo ki se. Opozan pouvwa a avèk li menm ki se responsab dwa zimen. Yon ti pwoblèm la. Pou yonn pa ap monte sou lòt. M pa konnen bon kòm se peyi n ap fè, kòm nou menm nan Maten deba nou gade peyi a nan tout aspè l fè Maten nan tout, ou la, men kòm peyi a tou s on peyi ki tande Maten deba nou pa la pou mete pèsonn moun nan erè. Men Mèt Samuel Madistin fòk li pran prekosyon la a ant responsab dwa zimen epi avoka ke l ye a, l ap reprezante yon klyen tankou Reginald Boulos ki se yon opozan de se pouvwa an. A wè, bann de sousa wi. Alò kòm FJKL la tou son son òganizasyon e èske rapò yo Samuel Madistin enplike ladann nan nan nan nan redaksyon rapò yo paske gen Marie Yolène Gilles ki